yon zòn tankou rue Pavée, Grand Rue, nèg yo pase rue ti alèz avèk 2 blende e sesi lapolis ap frape. Yon lòt bò, ebyen genyen komisè di komisarya de Pòtoprens, an lokirans Jean Lotu, li menm lap frape nan aks, nan ang, bò stad, ansanm avèk menm, e toujou menm ekip la. Donk se yon travay a nul autre parèy kap fèt. E sesi, mwen garanti popilasyon an, daprè sa ke nou menm nou konstate, Si e sèlman si operasyon yo kenbe konsa, operasyon yo pa genyen bagay ki obstwiye yo, operasyon yo pa gen politik ladan yo, se si e sèten, mwen pa konn nan konbyen tan, paske mwen menm mwen pa si, mwen kòm si m pa anndan bagay la, men antanke moun ki si le teren e ki ap swiv batay sa a, ebyen gen gen ka gen de bòn nouvèl e de fòt chans pou popilasyon li menm gou ale mye e Guerrier Henry. Vwala, men di nou pou kounya kòman e sitiyasyon e ou te kou ou te kite sitiyasyon e nan zòn chanmas, eske chanmas toujou gen 2 3 grenn moun la donn anvan kite la ou byen tout zòn sa yo, zòn wilama zòn chanmas lan, zòn la li zòn bwa verna eske zòn sa yo konpletman vide ou byen kanmenm gen 2 3 moun kap sekile?
Ebyen kite osi rapidman Guerrier Henri mwen fè yon karikatir de zòn sa yo pou ou, m ap kòmanse o nivo di Channmas. Ebyen e Channmas kòm a lakoutime ebyen genyen yon gwoup polisye fezan pati di komisarya de Pòtoprens, genyen osi lè brigadye ebyen yo menm yo kontoune zòn sa, yo antoure zòn sa ebyen y ap sekirize. Pandansetan lapolis li menm avèk plizyè inite ebyen ap file nan aks nan divès aks tankou bò stad, y ap file ebyen e tankou yon zòn tankou avni Kristòf, Pon Sen Jero, monte nan avni Jan Pòl 2, ebyen e se konsa l ye. Men pou Bèlè a, pou Bèlè a, m kapab di w Anri Gèrye sitiyasyon an difisil, puiske li te ebyen anviwon 7 è 45 se dwon ki t ap tonbe. Moun ap kouri tout kote. Ebyen, lè w pran yon zòn tankou Ba Dèlma rive onivo de Aviyasyon, se panik total. Zòn Lasalin tou, se panik total. Piske, ebyen, lapolis li menm motive. E se si, Guerrier Henry, m kapab di w klè ke nan moman ke nou menm n ap pale la, ebyen, nou kapab remake ke gen yon bès parapò avèk tir ki genyen yo. men lapolis toujou an mòd operatwa. Nou pa ka di plis pou nou pa pèsonèlman ebyen pote, kòman m te kapab di sa, epi m ta pa entimide oubyen m ta ka di sa e kreye de ti panik nan operasyon men nou kapab di ebyen lapolis kanpe an mòd operatwa e sesi tankou m renmen di l chak maten sou antèn radyo Union FM lapolis kanpe an 4 4 2 e sesi yo gen de zatakan ekstrèmeman trè teknik ebyen ki ap fè travay la ki se Jean Cader ki nan pwent atak la akonpanye de kòman e komisè e Jean Lauture ki yo menm ap fè travay sa a. Komisè Jean Lauture k ap frape sou teren an. Antouka, mèsi anpil Roody. E moun ki vle soti, men gen de moun ki di tou mesye yo pa vle kite de moun soti, se ke mwen menm m pa rive konfime. Men, anfèt, m pa konnen, èske ou menm ki sou teren, ou menm k ap gade sa k ap pase anba lavil la, jan lapolis kadriye espas yo,

mwen pou moun yo kite espas la, des inosan kite espas la, men yo te pale yo, paske ebyen eh le pli souvan popilasyon an teti, lòske yo menm yo prevni yo, yo di yo fon ti kite espas la yo pa kite l, kidonk lè nèg ale menm li vin wè l ap mouri, e banm di w Guerrier nan moman la yon nèg pa ka oze demanti sa m pral di an la kote ke nèg yo nan yon sitiyasyon vrèman difisil, kèk ti grenn moun ki rete yo, ebyen yo oblije pèsonèlman fè dè presyon sou yo pèmetan ke moun sa yo vin sèvi yo de boukliye e sesi moun sa yo sèvi yo, ebyen e kòmsi m te kapab di sa, yo anplwaye yon sistèm teknik sou moun yo pou yo menm yo kapab ebyen evakye. Kidonk moun sa yo lèske pèsonèlman genyen de afwontman yo menm y ap eseye sove, ebyen yo menm yo vin sòti viktim. Lepoukwa? Se paske nèg sa yo tan pou moun yo ale yo menm pou yo mouri pou kont yo, yo pito fiziye yo. Kidonk la pridans è toujou de miz ebyen oprè de la popilasyon. E m ap voye mesaj sa klè aswè a pou m di tout moun k ap fè premye, dezyèm, twazyèm, katriyèm avni, Fontamara ak Kafou,

Dieudonné Larose ke tout moun renmen, apresye e ki pase de prezantasyon malerezman ebyen nou pèdi towo gason sa ke nou menm pèsonèlman nou te gen chans konèt li nan vi nou, nou te gen chans abòde l, nou te gen chans rankontre l ebyen jan nou di l se avèk tristès ke nou pèdi lejann nan evidaman e n ap deja voye tout kondoleyans nou bay fanmi an e aske nou konnen gen anpil fanmi Dieudonné Larose ke nou menm nou konnen pèsonèlman. E nou konnen son moman difisil pou yo ebyen nap di yo vrèman kondoleyans epi se si e sèten Dieudonne Larose ki mouri jodia la men misye mouri avèk tristès paske son nèg ki tèlman te serye son nèg ki tèlman te gen lanmou pou Ayiti e ki te toujou swete wè Ayiti e chanje avan ke li fè gran wout la men evidaman nou pral detaye pou nou nan kèlke segond. Epi odela de sa, ebyen si nou ta rantre nan kesyon ensekirite, medam mesye, nou aprann gen yon gwo manb nan sektè prive a la, ebyen ke bandi kidnape. Tout operasyon nou tande k ap fèt adwat agoch, ebyen se akoz de gwo manb sa ki nan sektè prive a ke bandi kidnape, ki fè nou t ap tande dwon agoch, dwon adwat, pou pa di operasyon. E Salomon, e n ap salye w.
Bonjou bonswa dimi nap salye tout entènot moun afè bon TV nap salye tout ayisyen kap koute nou atravè mond lan nou trè kontan pou nou antre lakay ou jodya se vandredi 9 janvye 2026 bonswa dimi. Ebyen Jimmy nap antre avèk enfòmasyon sa sou kesyon dèy la, nou konnen Dieudonné Larose ki mouri a laj 80 lane, nou konnen Dieudonné Larose papa 25 pitit e nap konprann Jimmy e kanmenm ki gon karyè nan kesyon mizik ayisyèn nan e youn nan mizik ki te epate anpil moun se Alo Lenbe, ebyen avèk regrèt map di w bonswa. Nou sonje mizik sa ki te fè anpil eko nan e la an Ayiti di mi e jiska prezan mizik sa li rete kòm yon siksè e jiska prezan moun kontinye ap tande la avèk anpil atansyon enben alo Lenbe avèk regrè map di w bonswa men Okap mwen ta prale e sa vle di li rive fè yon aksidan. Anben la ankò yn fwa Jimmy, sans oubliye nou pap bliye Ou la la Mandela. Ou la la Mandela mizik sa ki te pral pèmèt Dieudonne Larose pran yon prim an 18 no, nap pale de ane 2025 lan, 18 novanm 2025. Sa te pral fè l pran distenksyon nan men la fami e Mandela Jimmy e Dieudonne Larose ki te pran prim sa. Nou kapab pale omaj avèk Joseph Dieudonne Larose men pou yon fwa Jimmy nou kapab di Joseph yo Yo patisipe nan yon bagay pozitif Ayiti e n konn tande Joseph Berthelot ki konn ba yo lyen. Berthelot di nan La Rose, Oh la la, Mandela, men Freedom Park an, Pretoria, 18 novanm 2025 an. N ap pale Africa e Global an, Mandela ki te li menm an e fondasyon gouvènman repiblik an e n ap pale Afrik la ki te e yo menm ki te gen lonè anonse òganizasyon yon omaj e solanèl avèk atis ayisyen Dieudonne Larose, nou konnen otè de la chanson onblematik O Lala Mandela. Enben, omaj sa a ki te lye 18 novanm 2025 lan, sa a ankò yon fwa yo pale de wotman senbolik ki make anivèsè batay Vètyè 18 novanm 1803. Èl di Jimmy, jou Ayiti ap jwenn kalifikasyon, enben nou nòmalman 18 novanm 2025 lan Se jis sa, enben, Dieudonné Larose te resevwa prim sa nan men lafanmi n ap pale Mandela. Enben la, ankò yon fwa Jimmy, Dieudonné Larose ki fè anpil mizik ki make lamizik ayisyèn e jodi a la, pa gen yon moun k ap chante Jimmy ki pa t konnen Dieudonné Larose. Dieudonné Larose, 45 an nan mizik ayisyèn. Dieudonné Larose se yon nèg, enben, nou konnen peyi a fason ke l te ye, l al viv Kanada.

Yo pale de Delarose ki te sibi ki te sibi yon operasyon di mi e yon operasyon men ki te nan chimyo terapi e de Delarose ki tap soufri kelke pa men te toujou an souriyan de Delarose nou kapab pale enben apre ikòn sa ki sot tonbe resaman di mi nou wè e dam sa ki te di ann mete sik sou bonbon enben se tou pa de Delarose ki kite nou yon lejand e kanmenm enben mizik ayisyèn nan kanmenm ki pran yon kou edmi vwa sa malerezman youtube pap ba nou pèmisyon poun pasel enben alo lenbe avèk regrè map diw bonswa alo djenene larose avèk regrè nap aprann nouvèl ou edmi. Wi efektivman jan nou te dil ebyen nou deja voye tout senpati nou bay fanmi an e la fa son yon fanmi ki se se fanmi an trè trè nonbre epi yo trè trè trè pozitif Evidaman sa touche nou pèsonèlman e puiske Dieudonné Larose se yon moun ke nou di ke nou konnen trè trè byen, ke nou konn abitye dyaloge, pale e men sensèman medam mesye se avèk tristès vrèman paske lap esplike w e kòmsi lanmou ke l gen pou Ayiti e Dieudonné se yon nèg ke lè lap fè spektak li konn ap kriye tankou ti bebe wi, tankou ti moun piti wi akoz lè lap gade sitiyasyon peyi Dayiti. Plizyè fwa li di w ke yo menm yo te fè apèl ak li pou l rantre nan politik. Misye di w l pap rantre nan bagay sal sa ki anndan peyi an. Li di l pap rantre nan dezòd sa. Men se kanmenm tris puiske nou wè li te toujou anfòm sou stage. Depi l sou stage la ou wè kè l kontan epi byen kontan an kèlke sòt. Nou wè popilasyon an te gentan chak kote l pase yo ta p rann li omaj. Epi lòt bagay m te kapab di nou, nou wè rad ki sou li yo. Chak rad ki sou li se li menm ki desinen l, se li ki taye l, se li ki fè pwòp rad li. Sa vle di ke misye se tout yon atis konplè, konplè, konplè. E pi evidaman, evidaman n ap di ebyen bon travèse frè m. E pi kòm malerezman se yon pasaj oblije, men mizik ayisyèn nan pran yon gwo gwo kou la. E pi bon kanmenm li te gen tan gen yon sèten aj kanmenm. Men Ankò nou di fanmi an kondoleyans epi disi fen emisyon an map fè n tande yon ti ekstrè puiske ekstrè sa li disponib deja sou monaferonti wap kapab al tande l paske gen anpil anpil anpil reyaksyon medam mesye lè ke ou sot pale de sa Salomon ebyen m byen kontan bò kote la famille Mandela la famille Mandela il ya apeprè an nou di mwens de 8 mwa de sa Yo te rann yon omaj spesyal a Dieudonné Larose paske tout moun konn mizik sa e ou la la Mandela ebyen e mizik sa son mizik entènasyonal ki te fè anpil it pandan ke anpil moun te te vle tounen do bay Nelson Mandela ebyen Dieudonné Larose li menm li te pote apwil Ayiti te pote apwil a Nelson Mandela ebyen la famiy Mandela e onore tou resaman e Dieudonné Larose li te wè sa